Bonjou tout moun, se yon plezi pou mwen pou m kapab la ansanm avèk ou e pa bliye nou pa m se toujou menm jan nou poko chanje non e se Adou le professeur alò jodi an la nou vini avèk yon ti video tou kout se an pasan nou ye n ap pase epi nou di nou pa ka pa sèvi w epi nou di ann fon rete pou n pale avè w pou kèk segond. Alò, ou menm ki sou paj YouTube lan, pa bliye abòne, pataje, like, kòmante, se yon fason pou n kapab toujou ankouraje nou fè travay ke n ap fè a. Epi ou menm ki sou paj TikTok lan, ou konnen Etazini li menm li gen pou l kapab kanpe TikTok nan rejyon pa l la, sa vle di ke nou p ap wè m ankò sou TikTok. E pou ka toujou swiv mwen li trè senp se ale sou YouTube konnya wap tape Motiv Plis Production epi wap jwenn nou wap kapab abòne avèk nou epi wap toujou kapab swiv nou. E deja mèsi bokou, mèsi pou pasyans ou, mèsi paske ou toujou pran tan pou gade videyo nou yo e sa vrèman fè nou plezi anpil. E pa bliye toujou kite kòmantè, kritik, pa konnen, nenpòt sa ou vle. Depi ou santi sa ki nan kè w la, li ankouraje nou pou n kapab avanse plis. Alò pou jodi an la, nou pa nou pap vin fè twòp etalaj. Pou ou menm ki elèv nevyèm ane, e nou konnen se timoun ki pa renmen etidye tab nou ye, mwen vini avèk yon bagay ki trè senp ke nou ka konn wè deja, yon egzèsis ke nou ka konn wè deja, men nou ka pa pote atansyon avè l. E Pou ou menm ki pa gen yon kalkilatris, ou di mwens pou ou menm ki gen yon kalkilatris men ou prete yon moun li, li poko ka remèt ou li pandan se tan ou gen egzèsis pou fè. Epi sa w tande a, kòm se tab 9 nou konsidere kòm pi gwo tab, epi ou kole ou pa ka fè l.

Ou gentan bon wi. Sa vle di kenbe l nan tèt ou wi pou si w ta bliye tab 9 la, menm se nan bouyon kote w ap konpoze ou gen ou ka mete sa. Ok la, menm lè nou poko rive nan sa ki rele rasin kare, men m vini avèk sa paske kanmenm de tout fason w ap jwenn rasin kare nan egzamen ofisyèl la. M pa di l obligasyon pou jwenn li non, men kanmenm 70 a 80 pousan ou ta dwe jwenn li nan egzamen ofisyèl la. Sa vle di ke Jodi an la m vini ansanm avèk yon rasin bay, yon ekip egzèsis. Ou di mwen, jan mwen te toujou di a, yon ansanm de egzèsis sou rasin kare. Men se pa bagay ki difisil, paske semèn pwochèn m pral pase ladan yo. M oblije vini avèk yo, e konsa pou n kapab konprann. M pa pran anpil pou nou. M pran de zewo pou m rive nan ven. e w ap ka metrize yo, etidye yo pou w kapab kenbe yo paske w ap bezwen yo. Lè pou m chache rasin kare ou di mwen sa yo rele kare pafè de yon nonb. Kòm nou pa nan chapit rasin kare, men lè nou ladan nan n ap ka eksplike w ki sa rele radikal, sa ki anba a kòman l rele, bon n ap gentan di w tout sa yo. Ok. Ebyen, e, lè pou m chèche rasin kare ou di mwens kare pafè de yon nonb, se lè ke mwen kapab miltipliye nonb nan pa li menm, tankou pa egzanp si m gen radikal de zewo, m konnen zewo miltipliye pa zewo li bay zewo, ebyen zewo se kare pafè de zewo. M konnen m gen 1 miltipliye pa 1 li bay 1, ebyen 1 se kare pafè de 1. Si m di 2 miltipliye pa 2 li egal a 4, ebyen

e answit 16, 16 fwa 16 bay 256, pa bliye se kare pafè map chèche, ebyen dat mwen chèche kare pafè pou yon nob ou pa sipoze mete l anba radikal ankò, gen elèv ki toujou gen tandans toujou kite radikal yo non, depi wè w te gentan jwenn rezilta final la, ou pa oblije mete radikal ankò, depi w jwenn kare pafè pou nob la, banm fè koreksyon sa pou nou, ok, ebyen la map di 17.

Konsa e l ap itil ou anpil. Se te yon plezi, se te Adouli Pwofesè ki te la avèk ou pou te sèvi w. Avan w ale, pa bliye pataje, like, kòmante pou w kapab rejwenn tout videyo nou yo. Pa bliye m di w, menm ki sou TikTok, m pa konn si se pa dènye videyo w ap gade sou TikTok la. Men e kouri al sou YouTube la, tape Motiv Plis Pwodiksyon. Map mete link, map mete link paj YouTube lan pou nou anba videyo a, konsa nap jwenn chans pou nou kapab entegre nan kominote Motif Plis lan e answit tou lè w rive nan YouTube la wap jwenn link WhatsApp e gwoup WhatsApp ke nou fè pou elèv ki nan klas nevyèm, ki nan klas filo e konsa, eskize m, ki nan klas ns 4 e wap jwenn chans pou kapab rantre nan kominote Motif Plis lan. Se te yon plezi pou m te avèk ou, merci beaucoup, a la prochaine, nap kwaze pou yon lòt. nouvo video merci beaucoup.